Sa va? Yaye, m te vrèman enpasyan paske sa fè lontan m vin la, m eseye chèche, m al pi wo a, m pa jwenn ou, m pase nan koub la, m pa jwenn ou. Epi m vin sonje l te di si m vin bò Jodi a m ap jwenn Aba. Men, malgre m se youn nan nèg m pa janm pi prese pase pasyans mwen, men, atout sa m te oblije sèvi avèk sajès e kòmsi kòmsi afeksyon ke m wè kòmsi ke ou gen lakay ou malgre nou youn poko pwouve lòt sa, men m te oblije sèvi avèk sa pou m te kapab pran pasyans epi pou m kapab tann ou. Ok, m.
Mwen menm te di w,

Deja lap bay pwoblèm. Eeh m konn sa m konnen lap pa baw pwoblèm e konsa lèm t anlè a tou l t konn banm pwoblèm wi pitit. Humm anpil pwoblèm kouz. Mezanmi ebyen saw fè menm ou pa kite anlè sa. Ebyen kouz m pa fèl anyen m pa konn poukisa li leve kont mwen konsa.

Msou sou yon sè mwen menm sou yon lòt moun. Nan mwen mpat ka sipòte bagay sa yo antouka mte kite yo. Ou pa wè janm ye? Janm te ye nan ba epa menm bagay fanm epa menm bagay. Mwen wè sa mwen wè sa. Aprè map kriye nan chanm nan. Tèlman banm pwoblèm ou sezi wi. Anhh bon pa kontan son dyab nan tèt mwen ye wi ti. Epi mwen ki jwenn nou. Mpat konnen madanm.

Lè sa ap vin gen apresyasyon. Lanmou an se just lè moun nan epi tou renmen moun nan. Se rezon sa e map tou pwofite diw ke m renmen w. M ta renmen pou w vin madanm mwen. Waww pa tout sanm tresayi franchman. Si sanw pa tresayi konnen pa gen lanmou.

paske m pa vle kòmsi sa pran anpil tan e deja se pa pran anpil tan ki pral fè lanmou sa li menm li dire ki pral fè lanmou sa sove se ideyoloji konsepsyon ki pral degaje antre nou 2 a ki pral fè relasyon sa li menm kapab kenbe se pou m montre w m pa vle m pa vle w pran anpil tan nan kesyon pil tan menm e kòmsi menm 3 segond m pa ta vle w pran ankò e kòmsi pou ta just di bon nou renmen
Epi kouzin, e pa sèlman matant mwen non k ap ban m pwoblèm nan zòn nan. Enhen, kiyès ankò?
Bon dyab, dyab yo sòti pou yo fin avèk mwen nan zòn nan. Kiyès sa menm?
Pè Katò, Pè Katò sòti pou yo fin avè m. Pè Katò toujou nan kò an ou toujou? Wi.
Msye Jordan te anlè a, Pankrat lan te soti pou l te manje. Men sa fè m te kite lòt bò a m te vin bò isi an wi. Mwen menm avèk Sentespri ki anndan m nan m pap kite zòn nan pou Pè Kato. Menm lè Pè Kato ap ban nou pwoblèm, m ap soti si matant mwen pa vle toujou aksepte m nan kay la. Men m pap kite zòn nan pou Pè Kato. Antouka, antouka kouzin, maradi w an ese vin jwenn mwen kouzin. Paske, o! Anben kouzin, sa w fè? M pa ka vin jwenn ou konsa. Fòk matant mwen banm yon mo kle, mwen menm map konn kisa poum fè, menm pap ka jis leve kite kay la konsa. Antouka kouzin pòt mwen ouvè byen laj ap tann ou, pase ou konnen mwen menm ansanm avèw nou pa gen pwoblèm, se vre ou levanjil se vre mwen mpoko fè sèvi Bondye men kanmenm mpap baw pwoblèm wap ka fè sa w vle pòt mwen ouvè ou ka vin lè w vle kouzin map tann ou.

Bon, ou konn tout bagay. M gentan konn tout bagay. Se mwen k ba w yon travay. E pa vre? Wi. M te di w m ap ba w yon travay. Wi. A vle di, kidonk, m pa t ap janm lage w nan lari a konsa. Ki sa? Se sa k fè m vin travay avè w la. M konnen w kapab. Bon.
M te gentan prepare pou w. M te gentan prevwa ke w ap vin la. Ki sa? Ou konprann?
A vle di, kidonk, se tou, m pral mete. Kòmsi ou vle m yon fanm. Se sa w vle m. Ya.
Se sa m bezwen menm.

Wi malgre ou deja dim wi m kwè ok men m vle pwan deli komsi wi a m vle pwan deli. Ok
Kom m deja renmen w e m vle mete m nan yon anbyans pou m pwouve ke m renmen w men m vle w mete w nan yon pozisyon kap fè w plezi a e kap fè m plezi a tou jis pou m ka ba w prèv San volèm cheri.
E yo di depi yon moun damou li kaka. Jan map gade a m deja kaka. Sa se youn. E dezyèmman m prè pou m obeyi ou avègleman cheri. Mèsi anpil. Pa gen pwoblèm non cheri. M oblije ale ok m panse n ap yon lòt fwa. Dakò?

Depi m rat m resi pran nan pèlen wi fok Dat ou bagay kèk gen nan boudal ou de kraze m Dat m la m poko janm gen bagay Hey kote tjou Al kay pè kato Non non non non Sal di m nan m pa kwè Pè kato ap ransa a vizaj mwen Hey di premye bouzen l ka ban mwen Se pi bon pyès la E kounya si m al nan bouzen an la Epi Ti malè bouzen la, kounye a m pran yon kout pyès. Kounye a m pa ka trete. Si m rankontre, si m pati yon nèg nan nwit, m gwo pwoblèm. Kòman m ap fè sove poul mwen? Non, m p ap pran l nan men l. Ok, m ap panse yon lòt jan. Non, m te deja pa pran ket, pa vle wè ket nwa. M ap jwenn avè l. Hey! Bon sa misye panse l ye la? Li gen kou damou, kaka. Kaka konn menm pa konn sa l di a.